Tankou jan ke nou te anonse l, nou pral fè yon ti pale sou sa ki gen a wè avèk ebyen euh,

an Octobre. E an Octobre, sitiyasyon peyi an vin pi malouk. Kou de ke ministre Nesmy Maniga pou al deklare ke ebyen eh lekol lan dwe louvri ti pa ti pa. Ebyen eh

Jodi a li a menm pou ke l kapab voye ti moun li lekòl. Eske le paran si vou voule byen yo genyen mentnan kapasite ekonomik Pou ke yo menm bay pitit yo yon pla cho yon fwa pa jou. M panse ke si m ta louvri lin nan, pou ke m ta mande kiyès jodi an ki gen kapasite pou ke si lekòl la louvri le 7 novanbre ki ap vin la, eske n ap gen mwayen pou ke ti moun nou yo al lekòl. m panse ke tout moun ki tap rele la tap di yo pa gen kob. Maintenant, eske m gen problème avec le 7 novembre ke minis Nesmy Maniga chwazi? M pa panse ke m gen problème avec sa. Mwen menm, mwen di tèt mwen, peyi an kapab toujou pasifye, ok? Kote ke vin genyen gaz lan ki vin disponib. Men eske koun ya paran yo ya pre, ya gen mwayen nan men yo pou ke yo ale nan direksyon lekol yo pou yo ale. Peye lekòl pitit yo. E sa se la gran kistyon. Men, mwen menm tou kòm paran ki gen ti moun pou al lekòl, eske mwen menm jodi an, mwen gen kapasite sa a pou ke pitit pam nan kapab ale lekòl avèk fasilite? Je ne kwa pa. Eske genyen? Dezakonpanyeman sosyo ke leta li menm li bay. Eske leta akonpanye moun yo avèk kit skolè? Eske leta ebyen eh li mete nan lekòl yo kantin pou pèmèt ki ti moun sa yo pa kreve de fen sou ban? Nou sèlman gen de nèg kap pase nan machin vit tente. Nou sèlman gen de nèg ki rele tèt yo chèf e an reyalite se se son de iresponsab. De nèg ki pa gen kolòn vètebral, de nèg ki profite leta. Ok, pou ke yo pran manmèl leta, yo mete nan bouch yo e afòs ki ap brelèt, yo panse ke ebyen eh eskreman ebyen eh ki dekoule de lèt lan

Jodi an ki fè ke lekòl lan pa ka louvri, se kestyon gaz lan. Gen kote, aktyèlman nan peyi an, ebyen gaz lan, l ap vann a 4 mil goud, a 5 mil goud, a 2 mil goud, a 2 mil 500 goud. Mwen soti port de paix avan yè, mwen achte. Yon demi galon gaz pou 300 dola. Sa vle di galon vann 600 dola. Mwen gen kote tou yi 4000 goud. Ok? E set yon strategi ke leta ayisyen li itilize pou ke l kapab kase le de bwa. e byen de la popilasyon ayisyen. Sa ve di, je di ki yes moun ki ka aroje le dwa pou di tet li ke pitit pam nan pal lekol. Ok? Ki yes moun ki ka fe sa a? M panse ke pèsonn moun pa gen kapasite sa jodi an pou di ke mwen gen sètitid ke pitit pa m nan kapab ale lekòl. Rezon se paske tout paran jodi an ki nan peyi an yo de bra balanse sof nèg ki nan leta kap piye leta, kap vòlè ke pitit yo depi jodi an.

Sou le plan sekiritè, ebyen, eh lide kon dwa se fè, se ke jodi an, si on nèg ta dwe mete fè pitit pa w la al lekòl, fò do ta panse make non l anba pye l. Paske, chak jou ou leve, gon kantite de moun k ap mouri nan peyi a. ok gon kantite de moun kap mouri nan peyi a e moun sa yo kap mouri nan peyi an medam mesye ebyen se de moun jodi an ki lage pou kont yo se de moun ki lage de bra balanse ki jodi an pa menm kapab achte Yon goblè diri e se moun sa yo jodi an pandan nou anonse ke lekòl lan pral louvri le le 7 novanm k ap vin la ki dwe janbe chak jou plizyè barikad ki dwe janbe chak jou ebyen e bese si w ta vle m di l konsa anba kout zam bandi pou pitit yo pral lekòl. Eske medam mesye. Ce n'est pas une planification pou ke yo voye ebyen pèp ayisyen an a la boucherie. M panse kesyon sa ebyen nou tout nou ta oblije poze tèt nou kesyon sa. Ok. Nou tout nou ta oblije poze tèt nou kestyon sa. E answit, kèl son lè strateji ize par leta ayisyen pou ke ebyen lekòl la an reyalite li reprann. Jodi a nou genyen Babekyou, alò Jenèf an fanmi e alye e e e gwoup revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen yo dmanyen tout jan nou pase nou konnenl pasem. Ebyen Genève sa a li kanpe li bloke gaz e ke la polis lè tout yn alò tout inite polis lan ok yo bat ba e menm larme pa kapab rive travèse pou al pran gaz lan Varreux mentnan la kestyon eske se enkapasite de leta an reyalite pou ke yo mete Babekyou nan wòl li ou eske sèt en konplo monte kontre le pèp ayisyen? Eske an reyalite pa genyen yon antant kelke pa antre lè zotorite de leta e group nèg ame yo pou ke yo mete nou a jenou. Kesyon sa a ou pa kapab pa poze tèt ou kesyon sa a. Paske kòman se fè til ke menm lame pa kapab rive pran gaz lan nan vare. Ok Eske se pa on strateji ke leta ayisyen li menm li itilize pou ke yo fè nou aksepte ke gaz lan dwe vann a 114 dola an reyalite? N'est-ce pas une stratégie mesdames messieurs? Paske n'ap viv non peyi kote ke leta ayisyen pa ban nou valeur. ok leta ayisyen pa ban nou valè e jodi a si genyen yon yon batay pou ke nou menm nou mennen se goumen pou ke ebyen leta li respekte li tande lè diferant revandikasyon

5 è pou rive 7 è, samdi dimanch. Jodi ankò pral gen chans tande lendi 6 è, 7 è, mardi, mèkredi, jedi, vandredi 6 è, 7 è. Ebyen emisyon sa rele samdi verite. Se pa samdi verite antanke jou, men se samdi Sa m ap di nan ka demisyon sa a, yo dwe dekoule de fè kriyan ki ap souke la bil. Ok, ki ap souke la bil pèp ayisyen an. M panse ke jodi a, leta ayisyen dwe panse.

Ki an reyalite yo de bra balanse, de paran ki pa menm genyen kapasite pou ke yo jwenn de kwa pou ke yo kapab manje, de kwa pou ke yo kapab nouri pitit yo, ki pa gen mwayen pou ke, ebyen, yo bay yon pla cho lakay yo. Kote ke enpe partou dan le peyi, de moun ki ta sipoze rete lakay yo avèk sitiyasyon de sekirite sa a pou ki yo pat mouri, a fòs ke yo oblije pran lari an pou ki al chache de kwa manje, enben moun sa yo, yo oblije ap kite po yo chak fwa. Donk moun nan sòti, li pa genyen okin garanti ke lap retounen. Non pa mèdam mesye se mèt Alexandre Jean Eraste. E emisyon ap tande la se samdi verite ki pase ki ou pal genyen pou tande konya ebyen eh nan semen nan lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 6 er 7 er donk dè mèt nan ou kapab komanse fè provizyon pou ke ou pa rate yon sel nan emisyon ki nap genyen pou nou pote baro. Nou pral pran yon dènyè poz. Ebyen, eh de retou, mèdam, mèsyè, nan apre retounen pou ke nou fon dènyè apwòch e ki pral bay nesans a la fèmtur de sèt emisyon, mèdam, mèsyè.

de sa ke nap genyen pou ke nou pale, nou te oblije vin pran yon priz de kontak avèk popilasyon an pou ke nou anonse yo ke emisyon sa ke yo te konn tande nan wikend yo pral tande l ebyen eh la semèn. Nou pral eseye fon tès la pou nou gade e posibilite pou ke nou pran 3 apèl sèlman pou nou gade e kòman paran yo konprann ouvèti de klas sa a. Men antre tan, nap lir e se mesaj anvwaye pa Roudiex ki di ke. Frem koman ou ye wap byen pale pa gen pa gen paran ki alo gen paran ki pa ka bay timoun yo anyen lakay ok men eske se kob yo ap jwen chak maten pou fe bwat pou timoun. Antouka OGX, monchè e ou menm tou ki kòm paran, m panse ke nou genyen aksè pou ke nou ta kapab fè pase e ebyen opinyon pa nou nan kadr emisyon sa a, ebyen e il faut dire ke e nimewo nimewo yo pa chanje e ou menm ki ap tande. E emisyon sa di kote de de la grad ter. Ok. Ou menm kapten de emisyon sa di kote de de la grad ter. Bon. Deja nou gen yon odite an lin. Aki nou dizon. Bonswa. Odite alo bonswa. Alo bonswa. Wi oditè, ki kote wap tande radyo a?
Latorti Kawann. Latorti Kawann.
Plase mo pa w. Bon, entèvansyon pa m, se ke lekòl la se pa ouvri l pat ka ouvri, e anpil moun tou ta dakò pou lekòl la ouvri. Men lè w ap gade nan jan peyi a ye jounen jodi a, mwen remake ke lekòl la poko ka ouvri. Premyèman, lè w gade, gaz la li menm vin yon gwo pwoblèm nan peyi a.

Paske gen timoun yo panse lakay la grangou ap maltrete yo, men gen timoun nan pral lekòl, imajine w, lè w pral gade pandan yon semèn ou pral bay timoun sa kòb pou ale lekòl, ki sa kòb sa ka achte konsa? Menm si w al bay yon timoun yon senkann dola pou al lekòl, sa senkann dola sa ka fè moun tèlman tout bagay chè nan yon peyi. Men gen de nèg, gen de nèg yo menm, yo menm tou, yo pa wè, yo pa wè ki sa malere yo ap pase. E gen direktè lekòl yo, m panse, m sonje, gen yon rankont ki te fèt e Pòdepè swa mèkredi an. Men pa li tout direktè lekòl ki te prezan nan rankont sa ki t ap fèt kote yo te ka gade kòman yo kapab relanse avèk lekòl la 7 novanm. Se pa li tout direktè lekòl ki te la, mwen kwè se yon sèl wi pa li tout ki te aksepte pou lekòl la ta ouvri 7 novanm. Men plis tout lòt direktè yo pa t dakò paske yo di yo menm tou yo nan lavi chè a tou. E pou fini Mèt Eras, yon bagay m ap di jodi a, nenpòt direktè lekòl pou ou wè

E mesye sa ki di ke se pi bèl emisyon Kadran, li kontan ke emisyon sa tounen. Ebyen, nimewo de kontak yo, e ou menm k ap tande ki se paran ki gen timoun ki pral lekòl, èske ou genyen mwayen pou ke pitit pa w la li ale lekòl? Èske selon nou lekòl la posib pou ke le 7, le 7 novanm k ap vin la a pou ke lekòl la li menm li ta louvri? E.

nan mond lan e petèt y ap reflechi, y ap poze de kesyon sou la sitiyasyon edikativ an Ayiti. Eske lekòl ka ouvri petèt? E pou kekeseswa moun konprann nan ki sitiyasyon brital peyi a ye la, nan ki sitiyasyon ensekiritè peyi a ye la, pèsonn moun pa ka pale de ouvèti de klas.

Sa fè mil goud. Machin lan li bezwen 400 goud pou li desann bò de fè e 400 goud pou li remonte bò de fè. Soti bò de fè. Sa vle di si vrèman vre te gon leta li t ap konprann s on nesesite pou lekòl la pa ouvri jiskaske yo kreye strikti o yo kreye yo met on stabilite sekiritè anndan peyi an, yo kreye yon dinamik pou moun yo jwenn travay nan peyi a, e kounye a nou kab rantre yon lojik lekòl ouvè. Ann gade sa k pase Pòtoprens la avèk, n ap pwofite mete n sou pye ba pou n kapab onore krim pou n kapab e pataje krim. Mirakuleu sa ki fèt nan pòtoprens e mesye tèr etènèl kote ke nou nan yon peyi ensekirite kote ke moun pè mache kote ke se bann bandi kap fè mistik kap fè aktyalite pandan se tan yon moun ki konsyan de sitiyasyon an yo kap pa kap pale de peyi de lala e prensipal bagay yo di ariel avèk tout ekip gang kap dirije leta. demisyone omwen pou yon nouvo leta ki pran responsabilite sosyal moun yo, omwen ki fasilite moun yo jwenn sekirite ki son obligatwa, ki son egzijans, ki son yon bagay endispansab nan kesyon sa e pou nou kapab evakye nan. nan aktivite. Yon peyi kote ke manje an valè diri te gen de kote lakay mwen. Oditè, konkli pou nou se nou rete sèlman yon sèl minit. Enben, nan sans sa a, e nou di ankò, se kanpe pou popilasyon an kanpe kont sistèm pouvwa kriminèl sa ki patisipe nan sal krim krapileu e ki konnen yo pa pèp pèp la pè pou pèp la ta lache bay li.

Ok, donk euh, se se te mèk trè pozitif. Ok, donk euh, nou ret yon sèl minit, nou tap pran 3 entèvansyon, men malèzman, mande eske m ap gen chans pou yon dènyè entèvansyon, pwiske euh, nou rive nan tèm emisyon an. E pandan m ap met fen, si sa si sone, petèt ke nou ka toujou ba moun nou 30 segond. An atadan, mèdam mèsye, pa bliye ke emisyon tap suiv lan se...

Ebyen ond radyo moulen FM ki emèt depi l'Ile de la Tortue. Ebyen, mèdam mèsye, il faut dire que se sa a été un plaisir, un plaisir pou ke nou te kapab sèvi ou. E w ap genyen pou ke ou retande emisyon sa a petèt demen an redifizyon, men randevou nou ba ou se lendi, lendi 6 è e 7 è. Mardi, mèkredi, jedi, vandredi, 6 zè, 7 zè, se lè, ebyen, pou ke ou met yon ti tan akote, pou ke nou pase yon è ansanm, pou nap debatre, ebyen, sa ka brase bil peyi a. Nou remèsi tout oditè ki te ele, ki te rele, ki te ekri, ki te fè pase opinyon yo, ebyen, rete konekte pou suit programasyon Radyo Moulin. Mèsi bokou.

Men radyo Paspatou, Goumen FM, nou nan tout mond lan, tout peyi, tout zòrèy, pou nou pote bon nouvèl, bon enfòmasyon, bon mizik, bon distraksyon ak plezi pou tout Ayisyen.